Chèz map remèsye w paske w asèpte tande m byen ke dènyèman sa pat fini byen ou te ka chwazi inyore m ou tap gen kont rezon w konsa mwen vle prezante eskiz mwen anvè w menm jodi a pou jan m te reyaji avè w dènyèman se kounye a map konnen ke se pa w tal di sè w lan sa se Ania.
Elè e pa ania ou dim. Wi ania. Genlè se pa ania m konnen.
Wi chèlsi ania menm ania ki zanmi sèw lan ou konnen gede ania se ania wi ki al di sèw lan ke map koze avèw el menm di tou kem te voye ronyèl koze avèw pou mwen.
Oh! Konsa Ania te ye la? Se pa dat ya di m Ania tripotay.
M pa t janm kwè yon bagay konsa. Lè Ania wè m tris, li toujou ap poze m kesyon di sa m gen. Poutan, Ania pran nan bouch mwen pou l pote bay Ketya. Lè l ap poze m kesyon konsa mwen menm, m vide vant mwen ba li, m panse s on bon moun li ye. Poutan s on tripotay li ye, se fè lang long. Se pa s on trèt li te ye?
Ah Chelsea si sa ka rive la yon pa ti koz ladann tou wi paske si Batal ta pote tout vant li bay Ania Sera pa tap reyaji konsa avèk li.
Kervens. Konsa k fè Ania paka gra wi. Li tripotay twòp ou wè jan zo Tang soti.
An ou li. Tout bon vre ou renmen avek Rosa. Sa w dim nan e verite l ye. Bon ou pa konn kisa tifi sa ap regle. Pou sam tande de tifi sa nèg lap mache ranmase tout bò e pa bò moun ki konnenl donk banm banm poze yon ti kesyon relasyon nou an serye?
Ou wèm nan laj pou map fè jwèt timoun toujou?
Kòman?
Non, gen kesyon pa poze. Ou eske relasyon sa eske se sou fè bagay serye nou ye? Bon se bon kesyon, ou konprann? Wi! Tanm gen awoza epi kounye a ou vin poze kesyon aske eske relasyon sa serye, eske n sou fè bagay serye? Wi oh! Donk ou vle di m ou pa konn tout sa Rosa ap regle? Tout moute desann Rosa ou pa konn anyen de li?

Aïcha kote w ye? Fè m wè w non.
Oli, Ou pa konnen ti fi sa pa konn ret a nèg. Pran sa, kite sa, pran sa, kite sa. Pafwa gen lè li konn menm di l fin kite avè yo lè l kwaze yo sou chemen l li renmen avè yo ankò. Donk ou vle di m se avèk ti pèl bèch sa ou pral ou di ou wap fè vi w? e pou w kanpe byen serye pou w ap di m relasyon nou an serye, bon m pa fin ba w tò paske ou pa konnen men m ta renmen w chache konn plis de ti fi sa tande. Kòm ou di m relasyon nou an serye m pa ka di w anyen men si ou te di m li pa serye m t ap di w pran depo w ap pran epi tou mache fòs w ale, si w bezwen fè vi w oubyen fè yon relasyon seryez e pa ak ti fi sa e pa ak Rosa.

Son vant sentimental. E m panse ke relasyon sa tap enpòtan pou nou kontinye tèm. Woo, ou bon anpil, ou valide wi.
Ou di ke menm paran Rosa pa konn sa? An yon timoun ki kay paran l, k ap fè chacha, k ap fè, ki lage kò l nan tout malpwòpte, ou panse ke l ta pral kite paran l konnen si se pa yon moun ki vin di l? Ban m di w, e pa antèn mwen koupe w non. Se pwòp zanmi l k ap mete l nan lari. Ou tande? Donk, mwen wè w fache, m dezole men se konsèy m t ap ba ou, kòm se zanmi m ou ye, m t ap renmen tout sa k byen m t ap renmen l pou ou. M wè w fache donk dezole avèk relasyon seryez ou a. Èske w serye nan sa w ap di yo? Èske tou se pa yon chemen w ap chèche jis pou ta rive gen m nan vo tou?
Wè sil kontinye ap pale sou mwen li fenk kare nèg ou wè depim jwenn Ania map kase menl pran bòl li poum fèl kite tripotay paske ou paka jwenn fanm pou tripotay konsa ou pap chita lakay ou se kwaze moun fè tripotay epa epa premye moun non li fè sa. E Chelsea, m pa gen pwoblèm mwen al fon lobo avèk Ania non, men bat pou Kettia pa fin reyaji mal avèm.

Merci en menm tan. Bon, Alia, poukisa ou oblije ap pase pa kat chimen? Si w renmen m ou ka jis parèt dirèk pou di ke ou renmen m, m pa kwè ou oblije ap pale demwazèl la mal. Sa wap ri? Mwen menm Olie, m pa moun pou sa, m pa fanm pou sa. Si m te renmen w m tap di m renmen w. Ok, m pa fòm pou sa. Kòm janm wè w kanpe la a, ou ka bat mwen avèk relasyon seryez ou a. M kite w. Bye bye Olive.
Aïcha, poukisa ou fin vòlè kè m epi apresa w ban m do? Pandan se tan ou konnen m pap ka viv san kè. Retounen vin viv bò kote m non. M pat janm panse w te mechan konsa. Retounen jiskalè se ou m ap tann. Cheri vini non. Se ou m ap tann.

Sakrifis sa m fè a, li ale avèk yon pati nan mwen. Men domaj, m pa gen de chwa, paske tout sa k fè kè w kontan, li fè kè m kontan tou. M te oblije fè l.
Ben Senki, pou m byen di w, si Oli pa t gentan pran plas nan kè m, Se chwa de ou menm mwen ta fè paske jan de moun tankou w yo vrèman rare. Ou fè chwa pou sakrifye w pou mwen jis pou al pale avèk Rolly pou l ka tounen ansanm avèk mwen. Se pa tout gason ki ta fè sa pou yon moun ke li renmen e m ap di w mèsi tou pou sa.

Waww e sak fèm di w ou ra e ou spesyal malgre ou renmen m ou santi ke mwen ka erez nan bra yon lòt moun ou chwazi al pale avèk moun nan yon fason ke pou m ka erez e m swete ke Moun wap di yap nan viw lan se poul renmenw menm jan kem konnen wap renmenl tou e poul gen menm kè ansanm avèk ou.
Dabò m remèsye w. An reyalite, moun map gen nan vim nan, an tèm de kalite, pèfeksyon, sajès, m ta renmen li konplèt nan menm jan avèm. Paske se tout sam tap chache.
Mwen m diw ketya, kilè nap sispann kite boudam an repo, nou site nom nan twop tenten. Pou Chelsea pèmèt li jwenn mwen, se pa de betiz Chelsea pa dim oh wi. Tout sa m konnen de li, m rele w, m rakonte w, kijan m fè landjèz konsa. E pa gen derespektan Chelsea pa fè ansanm avè m? Kilè m te di w bagay sa yo Ketya?
Bon, Prizon pa p manke moun vre non. Ou pa menm konn De kisa wap pale menm non. Humm bon kòman Chelsea joure w la jan Chelsea renmen w sa li joure w.
M pa wè sa Chelsea te rete non pou l te mete men nan kòlèt mwen. Kòm tou m pa etone non. Yo toujou di, joumou pa donnen kalbas. E to ye la Chelsea pa ta ka mye ke yo. Paske se nan menm vant nou sòti. Bon m pa konprann sa w ap di a ditou non. Ou t dim Shell se jou ou. Tout pale anpil sa mpoko janm konn pye pawòl la ni tèt li.
Chelsea di se mwen menm kal diw oh wi kervens ap koze ansanm avèl li voye Rony al pale ansanm avèl pou li m pa konn bagay sa yo m pa menm okouran si kervens tap koze ansanm avèk chelsea ou ka konprann pou m granmoun pou timoun ap kanpe m nan lari pou yap derespektem.
Ania, ban m di w. Ou wè sa w ap di m nan la? M pa konn pye a, m pa konn tèt la. A bon? Paske mwen bat Chelsea, m pa di l menm moun ki di m menm moun ki pa di m. Sèlman m bat Chelsea. Jiskaske w te fache avè m poutèt bagay sa. But pou ki rezon tout pale anpil sa ankò? Pou ki rezon? Antouka, sa map di w, klase chèz li. Fè l konnen m pa timoun parèy li, paske m pap pran sa nan men l non. Wap derespekte m antanke gran sè l, pou li menm ankò l ap derespekte m. M pap pran l nan men l ditou. M pa kwè Chelsea fò sa.
Sa w vle di pa w la? Mwen ka fè manti sou li? M pa di w ap fè manti sou li. Men m di w m pa kwè Chelsea ap fè sa paske l respekte l. Ebyen li te respekte m, li pa respekte m ankò.
Bess, mwen konprann sa w di a. Tout moun pa ka menm jan e ki gen menm resanblans. E si se konsa w ap gade? Ou pap janm jwenn yon moun pou fè vi w.
Se vre. M konprann. An reyalite, ou pap chache yon moun ki san pou san menm jan ansanm avèk ou. Men omwen, gen kèk bagay ke m jwenn lakay ou, m ap swete jwenn li kay yon lòt moun menm jan tou. Genlè li nan menaj vre wi. Paske m pa konprann jan l te parèt sou mwen an ditou.
Ania, se ou t konn ap pale m kòman pou m pale avèk Chelsea. Bon, si w ap di Chelsea gen menaj. Kounya se paske w okouran paske l plis pale avè w ke mwen menm. Pa fè m sa. Pa di sa m pa di. M pa di w li gen mennaj. M di genlè l gen mennaj vre. Paske jan l kanpe an fas mwen an, li pa t konsa. M ap pale avèk Chelsea. M swete sa.
Paske m pa kwè pou Chelsea ta wè w nan lari pou l kanpe w pou l ta joure w. M ap klase Chelsea. Ou mèt bay sa vag.

Antouka dim pawòl ou pa dim pawòl ou sa pa entèresem paske mwen depim pale se mwen ki pa bon se mwen ki lang gang se sam te gen poum diw sa ou wèm diw la male sèm.